Bon m salye tout zanmi e m panse ke kap rele m nan telefòn paske yo enkyete pa rapò a sa yo resevwa kòm nouvèl. M gen enpresyon moun ki fè videyo a li pat fè l nan entansyon pou l fè peyi a mal. Li te fè l nan entansyon pou l fè Beauplan mal, pou l fè pitit mwen, madanm mwen ak fanmi m mal. Men m ap di l li pase akote paske l fè Ayiti mal. Ap toujou gen detraktè, ap toujou gen moun ki pa renmen w. Moun ki pa renmen w yo, y ap bat bravo paske yo ta byen renmen w mouri. Men, nou konnen chak moun sou tè a gen yon misyon. Misyon sakre Bondye ba ou a, se lè w fin akonpli l w ap mouri. Se lè w fin akonpli l w ap tonbe. Donk, jodi a, apèl k ap vin jwenn mwen yo lese m konprann pa rapò a tout lòt moun ki ta renmen m mouri, ki ta renmen m pran bwa kale, m gen senk fwa plis moun ki renmen m. Paske telefòn mwen satire avèk apèl, se pa apèl moun ki ipokrit, se apèl moun ki bezwen asire yo ke m ok. Paske gen de moun ki rele m ki pa gen tan di 2 mo, yo di m mwen bezwen si ke w ok. Gen de moun ki rele m ki di m senatè m ta renmen se yon videyo kòl ou fè pou m asire m ke w ok. Gen de moun ki deja di m mwen rele w se paske m bezwen di madanm mwen oubyen m bezwen di mari m ke w ok men m konnen w ok paske m kwè se pa ou. E nèg ki abitye plis avèm ki leve timoun avèm yo ri yo dil paka mwen paske ou paka atake bon plan pou mpa fon bèk ta ka gen 20 nèg men tap gen 2 o mwen ki pran 2 3 fay tou mse gason mson faytè 20 nèg paka atake m pou nou wè 2 pa ret atè a ap gen 18 kap tiye men ap gen 2 ki rete atè a e videyo ap tou montre gen 2 nèg ki rete. S asirans sa wi nèg ki leve piti avè m, ki te lekòl avè m, ki konn jwe foutbòl, ki abitye nan politik avè m. E fanmi m yo tou. Nan tout fanmi m yo, gon grenn sè k rele m deja. Ki di epa pou ou videyo a non m konnen e pa frè pa m nan. Mwen jis rele w paske gon nyès ou ki Michigan ki enkyè, m bezwen w ti mo nan men w pou m ba li. E fanmim yo relem eskem ok nan lari a eskem pa ok men yo konnen ki fayton yo gen epi mwen menm m son nèg tou kap sèvi pèp la m renmen peyim peyi a renmenm bon m konnen ti sak genyen yo li nan kilti nou on jou nap konnen valè on jou tout moun nan peyi ap konn valè se nou k pral chèche moun ki vo kèlke choz yo pou vin ede nou pou sòti peyi a nan sa ke li ye m pa gen poum sòri pou efò kem fè Peyi m pa ka sòti epi m gen moun anfas mwen. M pa gen pou m regrèt sa. Se paske peyi an gon pwoblèm, nou poko ka idantifye moun ki renmen peyi a. Nou poko ka idantifye moun k ap goumen pou peyi a. Le jou pou ou Ayiti vin Ayiti tout bon, n ap idantifye vrè aktè yo ki ka pèmèt Ayiti sòti. E m bay tèt mwen garanti m ap ladan yo. Pou moun ki te bezwen wè m pa renmen live, nou konnen m pa renmen live, m son moun ki renmen pale. Men m oblije fè ti live sa pou nou wè vizaj lan li ok. Nou wè ti bab mwen se paske m pa raze m madanm mwen men ti bab blanch yo lè m bò kote m kite yo fanmi m renmen sa men otomatikman map pran ayiti m klin figi m donk si nou wè ti bab la e pa kou m pran non dayè nou wè ti figi a rete byen sen yè nou te wè m nan match yo tante e fon aksyon pale anpil ayisyen e map di pou moun kap gade video match la moun kap anrejistre a se pa avè l tap pale. Son lòt flannè ki wèm kap vin salyem epi l dim senatè peyi a kraze m konnen sa w ye ou te ka fon bagay pou peyi a m di misye menm goumen anpil m toujou minoritè epi misye ap di non men fòk kontinye goumen epi gon lòt nèg depi nan match la m gen enpresyon kamera l te ouvè te anvi fè sa l fè a epi l kenbe telefòn li l ap anrejistre epi l tou ap pale sou li l di vòlè li pa di mo blan l di tout moun vòlè donk son fristre yon nèg ki vin etazini pòv malere lè l vin nan peyi a genlè pa gen chans al lekòl. Men nan lè l rive isi kounye a, l ap soufri toujou. Donk li fristre de moun ki fè efò. Paske li pa gen enterè di m vòlè. Non m pa nan okenn lis vòlè. E vre Ayisyen yo konnen m pa vòlè. Donk, ankò, m di tout moun mèsi. De tout zanmi ki rele m, anpil panik. E de moun ki kenbe souf yo jiskaske yo jwenn mwen. Donk, jodi an se Ayiti nou fè mal. M se pitit pèp Ayisyen. M se moun k ap goumen pou Ayiti a. M se moun k ap goumen pou gon antant nan mitan sosyete ayisyèn nan. M se moun k ap goumen pou m vann peyi a nan sans pozitif. M se moun k ap goumen pou omwen Ayiti retwouve diyite l. E m pa yon nèg ki wè tèt mwen, mwen wè Ayiti. E tout moun ki konnen m konnen m wè Ayiti. E jiska kote m ap pale avè nou an, se pa sa n ap fè an k ap fè m sispann batay pou Ayiti. On lè nou te di arete m nan fwontyè, fo, On lè nou di m pral kay Youri Latortue Latibonit, m vaksin anpil boro, fo. On lè yo di yo pran madanm mwen Kanada nan imigrasyon Kanada, fo. Jodi a ankò nou di ke bwa kale nan dèyè se latant pop la, e men pop la ap pale avè m. Ankò, ti souri sa a se pou m kapab di fanatik mwen yo mèsi bokou pou apèl yo, e m ap kontinye renmen nou paske m konnen nan moman difisil yo m bezwen solidarite nou, men nou mèt kontinye konte sou mwen, sa k pase la a pa ka anpeche m kontinye peyi, travay pou peyi m. Mèsi bokou tout moun.